Jodia fan yo m vini m vini avek yon bel video pou nou jodia jodia se mwen ki pral poze prenses anpil kesyon guyy gen bagay nan kay la e pigal banm manti ah ah non m pap pale manti Hello mes amours koman nou ye byenveni sou chanel prinses Miliz Donk jan nou tande sista m di l lan, jodi an nou vini avèk yon bèl videyo kote sista m pral poze m nenpòt kesyon e m ap reponn li avèk tout senserite m ladan l. Pral gen bagay, ann swiv ansanm avèk mwen, kòmanse, pataje videyo a epi ban mwen pous lan. Dakò? Ok.
Prensès Meniz, premye kesyon m ap poze w, èske ou s on kretyèn? Wi mwen son kretyèn mwen ye ou konnen sa deja ok
wi m kon m kon wi mwen son kretyèn mwen ye ok pafwa gen moun ki ki kretyèn kom si ki ki pa gen bondye an dan ke le sa fè da e sa vle di la e sa fè m pozo ke son pou eske ou son kretyèn se pa lè ou pa legliz an wi non mwen son kretyèn Ak tout kè mwen, mwen se yon kretyèn. Donk, se pa jan moun wè m pou di m konsa, m pa kretyèn. Donk, men anndan m, mwen se yon bon kretyèn. Ok, mèsi, bravo. Dezyèm kesyon m gen pou prinses la. Prinses, antouka, m ap poze w tout sòt kesyon. Sista, ou ka poze m nenpòt kesyon.
Èske w gen mennaj? Wi Eske li isi ou byen tou l pa isi paske fan yo poko poko janm wè mennaj yo a fò mwen fò mwen poze kesyon an pou yo. Eske li ansanm avèm mwen non mennaj mwen pa ansanm avèm. Ahh fò w di fan yo sa paske nan m toujou wè anba kòmantè a ou toujou di princess Melice kote mennaj ou. Se sa k fè map poze w kesyon. Mennaj mwen pa ansanm avèm guys e sa sista m genlè sista m. Cheri. Ou genlè mete tèt ou nan ti mennaj isit. Oh non non non ma bozo kèm son bozo sa kèm vle. Non mennaj mwen pa ansanm avèm. Ok ok sista.
Wap byen pase.
Humm. Twazyèm kesyon m gen pou ou. Eee map di w tout bagay. Sista poze m nenpòt kesyon. Eee

Epi non kote m ka manman pa konn twonpe se pa manman twonpe.
Ok ok ok sista map koute w. Ok se ou wè se yon bèl ti fanm ou ye dan ou konn pale ou gen pwotokòl lakay ou m wè ou trè saj. Eske ou eske ou pa konn jwenn kòmsi. Pandan yon jounen oubyen lè ou pral legliz, lè ou pral nan inivèsite, lè ou pral nan mache, pa jou konbyen konbyen konbyen nèg ou konn jwenn ki renmen ou? Oubyen konbyen je ou gen sou youn? E kesyon map poze ou? Kesyon sa, li gen 2 volè guys. Exactement, wi m konnen.
Li gen 2 volè. Premyè kesyon an, pa jou, èske m ka di konbyen moun ki koze avè m pa jou? Epi dezyèm kesyon an, èske mwen genyen zye pou youn ladan yo wadèvè? Ok, premyè volè a, mwen kapab, mwen pa kapab di w konbyen pa jou, konbyen moun ki koze avè m pa jou. Imajine w si m ap sòti. Ah, yon pil boud, yon pil moun toujou aga. Yo ap pale, yon fad.
Yon pil moun toujou ap koze. Ok, guys? Yon pil moun ap koze, men, yon pa enterese, yon gen minaj, yon pa enterese. Eske m gen ze pou yo? Pou yon ladan yo nan tout filem sa yo. Ok?

Ok, mwen kapab di mwen pa genyen mwen gen ze sou yo paske m gen mennaj. Men si m pat gen mennaj, m tap jwenn youn ke m renmen.
Sa mwen toujou gen bèl ti gason epi zanm mwen yo toujou kòm si yo toujou ap ekri avè w, y ap kominike avè w. Men èske yo pa konnen w gen mennaj? Non e yo ka Èske ekri avèk yon moun mwen Ekri avèk yon moun pa vle di se koze l ap koze avè l. Men donk nan legliz mwen

On lòt kesyon ankò, kounye a m nan senkyèm kesyon. E eske, eske pe sa tèlman di. Ou mèt lage l.
Ou mèt lage l. Ki, kòm si, ki plezi ou renmen? Oh my God, ki lwazi mwen renmen? Exact. E lwazi mwen renmen, mwen kapab di w. E. Ok, mwen renmen li. Ya. Paske m pran plis tan m nan li. Ok.
Mwen pran plis tan m nan li. Mwen konn wè sa. Sa, sa e pa manti.
Mwen pran plis tan m nan li. E pi mwen renmen foutbòl. E pi. Ki sa ankò? Ok, mwen renmen danse. Malerezman m pa konn danse guys. Malerezman m pa konn danse. E mwen konn danse. Men, mwen toujou mete yo sou laptop mwen pou mwen gade koman moun ap danse. M toujou ap eseye men m pa kapab. Mwen renmen sa anpil. Ok.
Kounye a, nan sizyèm kesyon. Nan setyèm.
Pwennsès Meli. Wi sista. Konbyen e konbyen e fwa pandan ke wap viv ansanm avèm la kòmsi ou fè yon bagay ke mwen pa konnen. Oh my God! Konbyen fwa pandan m ansanm avèw lan mwen fè yon bagay ou pa konnen. Kòman kòman sa? Kòmsi ou gen dwa sòti ou pa dim apre ou Mwen gen dwa panse w la epi pou w sòti, oubyen. Sa poko rive. Sa poko rive. Pou mwen sòti, pou m pa di w. Sa poko rive. Ok.
Dakò. An ale, an ale. Ok. Kòmanse.
Uityèm kesyon.
Wi, sista.
Mwen gen pou ou. M ap tann ou.
Èske ou manje anpil, Meniz? An! A sista, gen de bagay ou pa di. Ou pa di devan kamera. Fò m di w.
Paske, Banm di w yon ti detay de Princess Meniz, Princess Meniz pa yon moun ki renmen manje, men kisa w renmen menm nan manje? Paske mwen lè mwen fè manje, w annik goute l epi w annik kite l sou tab. E sa k fè m mande w kesyon, èske ou manje anpil? Wi m manje anpil, mwen manje anpil mezanmi, genlè e sa k fè m pa ka gwo an, paske m manje twòp. Se pa vre? Se nan yon ti kivèt pou manje. Sa fè mal ou wè lò bon manje yo sou sa mwen pa manje l ou ban mwen twò piti. Oh ok bon bon fran mwen wi ok. Ou ban mwen twò piti. Femes. Ou konnen ti moun defo. Ok.
An ale.
Nevyèm kesyon m gen pou ou. E si ke ou te, si ou anvi al viv yon lòt kote, ki kote ke ou ta, ou ta anvi kòm si pou wè ou pase rès ton. Oh rès viv, yes.
Ok.
Pafwa, ou kapab di yon kote epi se pa sa Bondye vle pou ou. Mwen men kote mwen renmen se Paris. Paris oh. Mm-hmm.
Mwen renmen Paris. Mwen pral make sa ou. Men e, men e las men e si a se pa Paris li nan. Mwen gen pou ou.
Mm-hmm. Wap di m. Eh, mayo kot.
Pale.
Poze de vat kesyon. Depi ou marye, ou bay mari ou manti.
Waw. A tout kèm. Ma byen pase. Bon. Mwen gen yon nego kap nan men. Nego kap se yon nek ki. Jalou an pil. Paske mwen menm se mwen menm mwen se yon enfimyè men an menm tan kounye a mwen vin kanpe sou afè enfimyè mwen antre nan biznis ok kòm si mwen pa konn bal manti non men pafwa li konn ap foure telefòn mwen pou li wè kisa k ladan men men Men kòmsi sim gen yon zanmi, kòmsi m gen dwa byen avèk yon moun la, epi akoz, m pa konnen si se jan mwen abitye pale nan biznis a moun nan, se cheri, doudou, mon amour, kòkòt. Bon se lè ke ou gen biznis, fòk ke nou jan pou wi, fòk ke nou akeyi moun nan, ou atire moun nan pou vin nan biznis ou. Pafwa, pafwa, pafwa gen moun ki konn vin nan biznis mwen kòmsi se manyen pou manyen tèt li.

Epi zanmi an pote yon kado pou mwen. Men m tèlman konnen se yon nèg ki tèlman jalou bouke l ye. Kounye a mwen di l se zanmi matant mwen. Ok. Men apre lè m di matant mwen sa, mwen di a matant tèl tèl tèl tèlman wè Djoulie Jalou m bay tel manti. Matant mwen di non se pa zanmim li e zanmi w ye ou si w di pou si pou ze di sa ou sa wi men al de sa m pa janm di l sa ok m toujou kenbe sa an se ebyen ebyen lap tande lòt videyo twazyèm kesyon guys pou mwen fini avèk si sa lap di depi mwen ansanm avèl lan konbyen fwa li rele yon lòt moun li pale mal avèl li pale mal Kom si li di yon bagay mal de mwen avek lot moun. Li fe tripotay avek yon lot moun desistayy.
Ooh bon sa m ka m ka reponn sa. Ti moun se pou sa m pale l mal anpil. Kom si m gen kom si la mwen gen yon sè m li ki. Lòt ti sèm. Ti sèm touye mwen. Paske se mwen ki twazyèm. Kòm si la mwen gen mwen gen yon lòt ti sèm. Kòm si si l fè yon bagay ki pa fè m byen epi m rele lòt ti sèm nan mwen di l. Ti sèm touye m. Ti sèm pale mal chak jou. Men tout sa ke ou pa di moun nan devan e dèyè ou di l se tripotay. Men antre family li ok.